Aguila oh sa ka fèt men. Depi lontan m pa kwaze w nan.
Men nou tou nan zòn Ramba w vre. Chè konnen pwoblèm tan w konnen lè m soti m al frape lè m antre tou e m gen lòt ti aktivite m ap jere pwoblèm tan difisil anpil anpil sa ke t renmen.

Ken ladann tou men ou konnen pa gen sa Bondye pa fè donk Bondye ka chanje a kèl moman konsa tou konsèy ou ka antre nan santimann e konsa tou pastè a ka priye pou li tou nan de faz sa yo ou paka bon m pa fin konprann ou paka fin lagel konsa.

Se pou al travay ou te yon bra vit granmoun ou tap bay levanje. Banm tou. Ou ya wè ou wè verite yo. Se pa banm tou. Mwen mwen fè. Sa tout verite ki bon pou di men.
Sa mte di a genlè te bon wi.
Ekout gen travay map fè mwen nan plas poum fè travay la Bondye banm yon misyon m fè travay la lè misyon an pa ase m repliye chak moun gen yon misyon m panse misyon paw la kapab diferan sa.

M di kòman? Preche w ap preche, o se pastè, pastè, pastè kòman? Pastè bebe n.
Aksyon.
Konn bagay yo menn. Men pa gen bagay kòmanse chanje non ou konnen. N ap rele sou kò nou. Chè m wè bagay yo kòmanse chanje. Ou gen lè w pa ap di m. M te kwaze yon pastè menn. M te mande pastè a pou l ede m priye pou ou men genlè e pastè a ap priye pou ou frè m soti bay yo kòm se chay e pa vre bay pastè sa yo m ap rele sou kò m ap rele apre kò m bay pastè sa yo pastè yo pa ka menm priye pou tèt yo menm menm pou tèt yo pa ka priye a priye pou mwen Bondye beni m monchè Bondye beni m men pastè pa priye pou mwen paske pastè yo menm pou tèt yo pa ka yo pa ka priye. Ou pa ou pa men w glise map glise m la m toujou ap pran ti gòg mwen bagay sa yo ap enjoy men ou pa konprann.
Kounya la misye kòmanse priye levanjil nan kran mwen, priye levanjil Mon pti frè oo ou bezwen travay pou nanm ou sove non ou pa bezwen travay konsa pou nanm ou sove fò w gen labib bagay sesi sela lè m di misye al travay pou w manje misye di non chè a pa viv sèlman avèk travay yo pa viv a manje sèlman.

Paske se pa kou m li te nan moman mwen. Mwen fè devwa m, sa ke Bondye te voye ban m fè. M panse ke ou pa wè jounen jodi a, e demen si Dye vle l posib pou w wè l. Sa ke m t ap di yo, ou gen dwa jije ke mwen te nan yon move wout ansanm avèk ou, men m panse ofiramezi ou kapab jwenn yon rekonpans. Ki rekonpans li kapab ye? Ou p ap jwenn lajan, men w ap rive yon jan ti kè. Sa misye te.

Sa rèd wi men. Sa rèd wi men. Oh anpil wi. Konn di a gen yon pa de verite ladan l wi. Si m te pran sa an chaj, sa te ka pèmèt li chanje lavi m. Pase chak grenn moun ki gen yon bagay y ap fè, men ki sa w bezwen konsilte nan sa w ap fè a? Èske l pozitif, èske l negatif? Yo pase la, yo di la. Pa egzanp.
Lè ke ou nan lari, ou pa on pye w anndan, on pye w deyò, ou pa konn kote w ye egzakteman. W ap bwè, w ap fimen, ki garanti w jwenn? Anyen. Fimen bay kansè. Lè w bwè, li ba w lòt maladi. Imedyatman ou anndan legliz, w ap aprann, w ap mete an aplikasyon, ou kapab transmèt, e sa kapab debouche sou siksè w. Ki aktivite w konn ye a frè? Mwen menm?